Dina, jodi a m vin a yon nouvo video pou nou! M tounen avèk kouzin mwen an. Manman koke! Se pa vre, y ap vin di manman koke an. Wi, jodi a nou pral fè yon ti challenge pou nou. Oh! Sa vle di m Dina, m bliye. Hi guys, kòman nou ye? M gen lontan m pa pase sou chanèl la wi. Jodi a m vin wè nou. Sa w pote pou di m Dina? Oh, yon challenge? Kèk koken?
Non, pa koken.
Ok, challenge lan, esplike ti m Dina m yo ki sa. Challenge lan se nap mete kas sa nan zòrèy Dina e lè fini nou pral. E pa Dina sèlman non oh oh. Nap pase mizik. Wi epi lè fini nap di fraz oubyen yon mo. Li ka yon fraz oubyen yon mo. Epi pou nou ka devine. Wi moun ki pèdi a lap bwè po dlo sa.

Talè E pa e lò gade gade koze mesye Map di map di map di ti m di la yo

Oh!
Jij li ye sa li se sa. Kazè jij la Ti m di nan se nou dakò M pa dakò Mizè m pase la pou m tande pou m konprann endetèminasyon sa Mwen menm m tou lwen m tou wè Jij li chef de Non timoun E pa tande menn se wè m ap wè kòman l ap atikile mo yo Nou pa ka Pati sa w vle di rete Nan, non m p ap di l etan anyen Èske ok Èske w dakò Julie N ap rekòmanse.

Ah oui, fòm baw e mizik la.
Mizik m konnen wi. Oh, sa w besyen konnen fè pou m ka danse. Ou tande? Oh! M santi li twò ba. Fò m ba l volume pou li.
Sa genyen? M ap ba l volim plis.
O!
W ap eklate tèt mwen?
Men n kraze challenge an nan men m wi. Ou prè? Hein?
O! Sa di? Ou pa mezi pale manman, ou pa mezi pale. Ok. Pale non! M ap panse.
N ale n pral manje? Kadjili m pa konprann sa a non! Kouman sa konnen yo vit konsa? Hein? Kisa? Yon kesyon w poze m? N ale n pral manje? Epi yon kesyon w poze m? Twazyèm nan.

Test test 1 2 Sam di la Pale Bon wale Pale Ok
Donk kon Ey ranje bouch ou pou pale ti fi Avek Roma On lot fwa anko

Pa banm mo anglè non. Avin fè team Dina yo rim la. Bon m pa tande vre m ap ri. E tande pou tande.
Ou bliye se pa tande ou. Ou rapwoche pou sou pi byen. M pa pèdi.

M pa tande non. M di w demen m pral legliz m souke tèt mwen pou m di w m pa prale. Tankou la m di w demen m pral legliz. Demen m pral legliz e sa m te di w.
Enben m genyen wi. Enben wi. M genyen. M genyen. Koke. Ey. Kajen se. Pòl fè ankò. Avè di te la. Ok ou sou pèdi sa la. Ou pral bwè dlo. Ou te konn sa? Ou wap fè m bwè dlo?

Afe rie. Kilè maryaj la?
Vòlò.
Ou pale byen kounya. Eske ou wè?
Eske nou wè ti mdinam yo? Koken sa. Nyan stay like. Kounya ou pale byen men talè ou pat pale byen. Wap fon ti fè nyans. Oh m ka fè wi. M pat prepare pou sa.
Ok Julie wap bwè demi map bwè demi. M pap kontinye anko. Nèg sa nan dlo a. Ou koken twòp wi nan dlo a. Jij la. Pase nou gentan fè 5 lan. Julie ta dwe pèdi dènye a. Li fè nyans dil bagay la e lè fini li gen. Ou di nyans dim dim ou dim dim. Nyans menm n egziste pli hein.
Team dinam yo Julie ap bwè 3 ka map bwè rès la eske nou dakò paske fòk dlo a bwè. Jij la bwè 3 ka. Esi li pa gen youn ki pèdi.

Chak tan m fè w konsa, ou fèmen bouch ou pi vit. Ou fè bouch ou pou pale je m. Ou pral fè vant ou. Kiyès ki ba w dwa pou fè vant ou madanm? Li pral fè vant li. Woy, padon. Bat bravo pou Dina, bat bravo pou Dina. Ou sezi? Ou panse m pral di w? Ale non!
Wap dim toujou?
Non!
Nan dènye a wi bon m genyen la kounye a la depi mademwazèl pèdi. Ouvè bouch ou laj pou m tande sa w ap di. Ouvè bouch mwen laj?
Ok.

Nou gen bagay pou n fè ju.
Wè, gad je map bal la. Wè je map bat moun. Mhm.
Pale byen, m pa nan- m pa konprann. M sou 5 fwa, dènye fwa map di l wi. Tande. Nou gen yon moun ki jije.

Bwè tout wi. Jij la wap gade move jij. Sonnen banm manje pase poum bwè tout sa. Yon sèl kou. Non no puedo. M pa dakò team Dinam yo. Banm vire yo pou nou wè. Koken. Kage tout. Gadon koze mesye. M ap al pran yon ze poum fè bwè ze. No puedo mas.
Tou puedes mi amor. Tou puedes. M te gentan bwè dlo avan m vin fè video a wi. Ki koken Julia fè nan video a la.

M dekalifye w, ou pa ka fè challenge sa. Map chèche yon lòt moun fè challenge sa. Meni.
Meni. Mwen menm, mwen menm m di ou se koken paske chak tan nou jwe, ou toujou genyen. M toujou fè tout sa w di m pou m fè. Poukisa ou pa menm mete bagay la demi? Ou bwè tout dlo a ou jete l. Men Dina.
Ou pa bwè l. Dina m sot manje, m sot manje m bwè ji deja.

M pa kontan. Menm nou menm m konnen nou pa kontan tou. Pwochèn fwa, lè n ap fè challenge lan, n ap byen pran l. Si nou vle yon pati 2, di m sa nan kòmantè yo pou nou fè l kite kokenn. Non mwen, pou m asepte pou fè pati 2 a, fò w ouvri bouch ou byen pou m ka konprann sa w ap di yo. Paske mwen m byen pale. Ou pa byen pale Dina, ou pa byen pale. Ou tande?
E mwen l te vle pèdi. Ok. Di ti m Dina m yo babay pou mwen, tanpri. Di yo babay. E si m pa di babay? Oh, yo pap byen avè w. Non sèlman ou pa bwè dlo a. Tindina yo, m te kontan m te avèk nou jodi a. Ou te fè kèk ti koken. M pa fè koken, m pa renmen sa, m pa renmen sa, m pa renmen sa. M te kontan m te avèk nou jodi a, vle di ke lè Dina vle ankò, n ap wè m sou plas, sou chanèl la.
Merci Dina! Mwen pa. Nap wè nan yon pwochèn video. Si nou bezwen pati 2 a kòmante nan anba nan video a. Se team Dina nou ye hein. Se team Dina kap fè koze nan sendomeng.
Nan sendodo.
Nap wè nan yon pwochèn video bye di bye.
Bye of life. Bye bye.